Yon mache enpwovize louvri nan Bizoton toupre Lamarin Ayisyèn komin Kafou. Mache sa a se sitou machann ki sòti an pwovens ki louvri l akoz bandi ki entèdi moun travèse Matisan, yon lokalite ki nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan. Ebyen nou ta pral lavil nou pa k al lavil se lavil nou konn bwase bon nou pa k al lavil nou tou degaje nou la nou pa ka desann lavil Matisan bloke nou tou rete la nou vann ti bagay nou. Rezon k fè nou ouvri l mache a la. Moun yo sot andeyò depi lendi chay yo ap pèdi. Nou menm et e moun zòn nan nou ye, nou achte l nan men yo paske yo paka al kwabosal yo paka travèse matisan. Nou achte l nan men yo epi tou nou menm pou nou revann li nou menm pou nou ka fè di dola paske nou menm tou e lavil pou nou ta al dèyè l nou pa kapab. Nou pa ka travèse nou jis jwenn li la nou pran l menm ke l chè nou jis pran l pou nou ka fè 50 goud pa nou an paske nou pa kapab. N ap raple w Se nan yon mesaj vokal ki t ap sikile sou rezo sosyal yo, vwa yon chèf gang nan Matisan ki lanse pinga bay tout moun k ap frekante rantre sid kapital la. Yon sitiyasyon ki gen konsekans sou machann ak chofè yo ki refijye yo nan lari bò Lamarin. Komès legim mwen fè pil defisil, men m gen anpil pwawo lavil. Kounye a pa gen moun ki pou vann yo pou mwen, tout ap gate sou tab la. Defisi paske bannann yo ap mi, ap gaspiye, yanm yo ap pouri, Pou wè lò pot papay yap pouri lan sak. Mèt Dadye sèl chabon an ak pwa ou plis pwoteje a mayi sèch yo. Paske yo menm yo ka konsève. Tout sak pa ka rete yo tout ap gate. A vle di li pa nan avantay nou menm kòm machann. Menm se malerèz nou ye. Lajan biwo lan men nap degaj nou e lajan pèdi lan men nou. Lò vin vann chay la la e li kite w li kite l. Fè en chay ou tap vann 50 goud ou bliye vann li 25 goud e ou achtel chè andeyò nan men mèt li lajan an pèdi nan menw kounya menm manje m paka bay timoun yo. M achte yon ti chay la a youpii pèdi m paka vann li gaspiye. Jodi jedi a fèm 4 jou la. M la depi lendi a inè. Jodi a fèm 4 jou se vwazinay ki banm manje. Se moun bò isit la yo fèm kado ti galon dlo m benyen. Gen lèm vin la depi lendi a m pa jwenn dlo m dòmi san benyen. Menm ti manje m pot pou pitit mwen men la jodia e jodia map degajem pandan yap vin retire machin nan la map degajem mal pou mal lakay mwen poum wè sim arive poum sove lavi pitit mwen pase kote yo ye a yo paka jwenn anyen pou yo pase yèswa vòlè avayi la manke touye nou tout la andan machin nan la tou. Sot Jemina depi lendi. Jodi a fè 4 jou bon poko ka gen pasaj toujou. Te gen yon pil moun la e mizè yo tap pase la. Kòm e lè moun yo la e tèlman wè gen moun ki pat gen kòb sou yo, gen moun e ti kòb yo ba yo ki fè yo chache chimen kay yo e moto yo pran. Yo peye yo yo sot Jeremi la yo peye 1000 goud lè yo vini ap menm 300 dola pou yal lage pou moto al depoze yo pòtay ankò. Se se moun se moun bò Sidjo Kamen ki la kap ban nou ti bagay nou pa nou te gen ti kòb sou nou kòb nou fini. Bon depi avan yè mwen la mwen la depi. Lendi aprè midi vè 4 è, m ap soti Jeremi, m te pote yon èd ale, kote ke mwen rive bò lamarin nan la, m pa ka desann pou m antre lakay mwen, m pa moun bò isit, se moun Pòtoprens mwen ye. M pa konn anyen bò isit, se la m dòmi atè a la, la m, bon men kòb ki te nan men m fini, m pa ka manje, m pa ka bwè, se rete m rete, se yon machann pèpè la ki pote kafe pou nou. Ofri nou yon ta de bagay atè a la e la yo ofri nou èd pou nou manje, pou nou bwè. Obsèvatè yo kritike otorite yo ki pa di anyen sou sa ki ap pase nan Matisan ak Fontamara ki deja lakoz plizyè moun pèdi lavi yo. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou Lavwadlamerik.